Siw ta renmen konnen kijan m fè soti nan koulè nwa sa poum rive nan koulè sa kontinye gade. Bonsoir tout moun kijan nou ye m fon ti retounen ankò so nan video sa map montre nou kijan map prepare cheve pou fèt mwen fèt mwen pral rive nan cheve an ou jwenn tout bagay sa yo voye al achiz But m pat mete la chit sa yo so yeah. So sa e cheve yo m pral pran cheve yo map koud yo nan yon kap pou m ka fè yon perik epi map ba li koulè paske fèt la pral rive m bezwen eseye yon bagay diferan. So pou nou komanse nap bezwen gloves, nap bezwen ti bò sa, nap bezwen developer, nap bezwen poud bleach lan epi pou koulè wap itilize koulè sa, wap itilize lòt koulè, wap itilize 2 koulè 38 lan avèk 72 lan. Avan m kòmanse map yon ti jan mouye cheve an bagay sa yo pou m ka pou l ka pou bleach lan ka pi fasil antre nan cheve an. An m pap tèlman ka kòmanse byen esplike nou a men nou ka wè sa map fè a se jis pran an. M pat montre nou kòman m te mix bleach lan non kèt so ou pran poud lan ou pran ou mete poud lan nan bòl lan epi tou ou pran developè a boutèy ki make 40 lan epi tou ou mikse ansanm avèl sa sèlman ou fè epi tou ou metel nan cheve an so e sa map fè la e bon bagay kòmsi ou bezwen moun eksplike w kijan pou fèl ou jis mix poud lan avèk bagay lan. krèm nan epi tou ou pase l nan cheve an nan tout kò cheve an dekwa pou cheve an ka vin jon lè cheve an jon li pran koulè a pi vit ok so m bezwen yon bagay kòmsi atire sou oranj wè like ou wè fwi sa k sou tab lan e pa like e pa koulè sa non m pa vle li like konsa so m bezwen yon ti jan like yon ti jan like nwa like wè sa m di w lan burnt like li pa. Li pa like oranj oranj like koulè an ayiti yo di jòn abriko. Ya, but m pa bezwen like jòn jòn jòn jòn like jòn abriko paske like moun nwa pa ka like pou mwen menm m pa kwè moun nwa ka mete like like mwen menm pèsonèlman m pa tap mete yon koulè like ou sa m di w lan an jòn abriko konsa so ma an sa so m pran dlo cho epi mwen mete tou 2 koulè yo ladan ok dlo a pa sipoze twò cho but yon ti jan yon ti jan yon ti jan cho tou piti. So mwen mete tou 2 koulè yo ladann epi map bwase koulè yo. Epi tou m annik foure cheve an ladann. Wè sam diw lan? Mete tou 2 koulè yo epi tou bwase li. Epi tou ou kite ou kite cheve an chita ladann li ou jwe avèk cheve an pou tout pati cheve an pran. Li pap pran anpil tan paske akoz de koulè a gentan pran bleach lan deja. So lap annik pran koulè sa byen vit. So e sa nap fè la. An ya. So nan kòmansman video a m te di nou m bezwen yon koulè oranj but ki pa kòmsi klè klè. So se sa, ou wè jan koulè, jan dlo a yon ti jan parèt like oranj but li parèt yon ti jan mawon. Ou wè jan l parèt like konsa, m pa bezwen kòmsi like pou oranj lan. Lè e klè, twò klè, m bezwen l yon ti jan like parèt yon ti jan nwa oranj. Wè sa m di w lan? Like gen la pa fè sens, pa fè sans but se konsa e sa m vle di. So, m ap rense l, wè sa m di w lan, epi m ap la, m ap lave l avèk shampoo. Dabitid m konn annik. Lè cheve an vini si m pa mete bleach ladan l m konn annik lave l avèk rens but akoz de bleach lan ki te ladan l lan m ap lave l avèk ni chanpou ni rens. Cheve an se yon bon cheve paske gen cheve lè w fin mete bleach ladan l li tchak tchak but sa pa konsa so m ap mete rens lan ladan l epi lè w mete rens lan aprè w fin bay cheve an bleach konsa kite rens lan fè yon bon 15 a 20 minit chita Nan cheve an deka poul ka revini cheve an akoz de pil blik u te mete nan cheve an ou bezwen konti pou cheve an tounen revini ankò kòm nou ka wè cheve an byen swa sa vle di la cheve an son bon cheve epi rens lan m te kite chita ladann nan vreman edel tou so ya so lèm fin fè sa lèm fin demelel map just rense li avan m rense l map mete chita anvan poul fon ti tan epi tou m rense l. So Se konsa cheve an soti ahh mwen kontan avèk rezilta a ahh like lè wap bleach cheve on like ou gen a gon on espesifik koulè ou vle cheve an soti epi tou li tounen on lòt jan but janl soti an mwen kontan ansanm avèl map chèche sizo poum te ka koupe ahh devan ahh lace closure lan mpa ka jwenn sizo mpa konnen ahh m sere l on kote pou Malo te ka pa prann. M paka sonje kote m mete l so lè m jwenn li m ap just koupe arebò an epi sa se lace lan ok m ap just koupe kote nwa a ye an bagay sa epi pou m ka like lè m mete l dekwa pou l ka pou l ka parèt tankou tankou tras tankou tras tèt mwen ya men ti tonton an dèyè a m pa akoz de li menm ou pa ka kite anyen atè. Sa se tras tras tèt lan lèm fin koupe bagay nwa lan e konsa lap parèt lèm metel nan chevem epi cheve an m poko fè anyen ladann m te jis lavel epi tou metel seche so m poko m poko m poko stilel m poko fè anyen avèl so na fèm konnen kisa nou panse nan comment section nan m te kontan retounen pa bliye pase wè mwen epi nap wè a la pwochèn ankò nan yon lòt videyo.